Yon salutasyon a tout zanmi ayisyen kap gade video sa ayiti repiblik dominikèn kòm aletranje m pa gen ni lò ni dyaman pou m ban nou m di w anpil mèsi paske w chwazi ede nou avanse vè lavan e map di sa ankò A chak fwa ou sipòte yon ayisyen ou ede yon ayisyen konnen se ayiti ou ede e ayisyen sa ou ede ya sil ta rive milyonè nan mond lan li pral envesti nan peyil depi gen sekirite e li pral travay tou o profi de la nasyon ayisyèn pa ezite abòne e pataje video sa pou ede ayiti avanse medam se mesye gen lèzetazini damerik e joe biden. La fwa dènyè ki pase avèk 2 gwo bato de gè tou pre la Chin, tou pre Taiwan madam sevèse e pa de pale sa pa fèt, rete la plis detay ap vini. An menm tan tou genyen e madam sevèse. Gen chèf la NASA amerikèn, lajans spasyal amerikèn nou konnen ki responsab pou ale dan lespas, ay mete satelit, ay mete misil, fè anpil bagay. Misye anose, misye rele Lawrence E. Motson, ou konn sa an angle. Misye anose ke yo pral deplase pou ale nan lalin, Yon misyon byen detèmine, yon bagay ou pa t ka imajine, yon bagay pèsonn pa ta panse, nan ki objektif yo prale nan lalin? Ou pral fè kisa? M pral ba w tout detay medam e mesye. E ameriken tou deklare ke Lèzetazini deklare, daprè lalwa entènasyonal, Yo lib pou yo pase kote yo vle, jan yo vle, ke la Chin pa ka bloke yo travèse la mè. M pa konn sa le mond gen nan kòl, m nan espas kòmantè reponn kesyon sa pou dim kisa le mond gen nan kòl nan dènye lè sa. Il semblerait que notre Sauveur Jésus-Christ est à la porte. Kòm a di dans 1 Pyè 4 le vèsè 7, La fen de tout choz è pwoch, swaye donk saj e sob pou w vakye a lapriyè. Pandan m ap enfòme w tou m p ap sispann di w ke Jezi è le chemen la verite e la vi, ke nul ne vient au Père que par lui. E si w poko genyen l, m ankouraje w, mete l nan lavi w paske w pa janm konnen nan yon aksidan blon nan segond ou ale. Yon maladie ou ale, yon operasyon ou ale, men pandan ou prale, se a kiyès ou prale, se ki kote ou prale. Li nesesè, pandan map bay enfòmasyon sa kap pase, men fòm di ou tou, prepare lavi espirityèl ou. Pou moun ki pa dakò avèk mwen de sa map poze yon kesyon pou reponn mwen nan kòmantè. Dim konbyen ane ou gen e dim konbyen ou rete. Wap reponn mwen nan kòmantè si w pa ta dakò pawòl sa e dim konbyen ane ou gen konbyen ou rete e dim tou aprè lamò se ki kote ou pwal pase letènite w èske ou pa ta renmen ale nan paradi oubyen tou èske se nan lanfè ou ta renmen ale. Wa dim sa nan espas komantè. Menm si w pa konn komante, men tan pou reponn sa pou nou nan espas komantè. E zanmi tou si w fache tou, wa eskize nou kanmenm fok nou di w la verite. An nou antre nan detay medam sou mesye, Lèzetazini damerik e Joe Biden la fwa dènye ki pase avèk 2 gwo kwasye, 2 gwo bato militè, misil, humm, depi yo lanse, piiw. Peyi a anvayi ak misil. Men ou konnen la fwa dènye avèk Nancy Pelosi ki te ale Taiwan, pwezidan chanm depite a Madam Schumer nan peyi Lèzetazini, sa te fè anpil pale, anpil la Chin tap fè demonstraksyon militè pou fè sanblan ke li pway anvayi peyi Taiwan e Taiwan menm kanpe Zi pa gen pwoblèm kikonk keseswa vini se lavi ou lanmò donk peyi a gen detèminasyon de menm ke yon jou tankou jodi a m ta renmen Ayiti gen detèminasyon konsa medam mesye mesye donk de gwo bato militè sa a ki pote misil pase peyi lachin gade humm humm fwa sa yo pa pale. paske se pou la premyè fwa yo wè 2 fòm bato militè pase konsa tou pre yo, bò Taiwan e bò peyi la Chin, e ta sanble se tout bon vre Lèzetazini Damerik pa pran presyon nan men peyi la Chin. La fwa dènyè, wè la Chin tap fè demonstaksyon militè, paske Nancy Pelosi te antre nan peyi Taiwan te fè konnen yo pway bonbade peyi Taiwan, yo pway kraze, pway batay, tap voye avyon de gè, avyon de konba, avyon de chas, anpil bagay, men sèt fwa si Lèzetazini a pwouve ke yo pa pè la Chine. Yo pa pè la chine, bagay la konplike. M pa konnen nan dènye lè sa ki sa le mond gen nan kòl. Medam se mesye, Lèzetazini toujou deklare ke dapre la lwa entènasyonal, yo lib pou yo pase kote yo vle. Paske la mè a se pou nou tout. Ou tande koze? Donk, jounen jodi a, a nenpòt kèl moman ou kapab tande yon gè mondyal eklate ankò pou twazyèm fwa, e sèt fwa si nou konnen si gen yon twazyèm gè mondyal avèk mis, avèk zam nikleyè ki genyen, misil, ke lemond kapab redui an sann. Etandone ke, kòm se yon pwofesi biblik, Nan Matye 19 dan lè dènye vèsè li di, le premye sera le dènye e le dènye sera le premye, ke lon vèy ou non Ayiti gen pou devni yon grann pwisans medam mesye mesye, paske pa bliye Ayiti ou wè la, la men de letènèl sou li, Ayiti ou wè la, li gen pou li devni yon grann pwisans, petèt se nouvèl jenerasyon kap vini apre nou kapab wè sa, e pa bliye Ayiti se sèl peyi nan sou latè. ke tout richès li yo, tout resous natirèl yo poko janm eksplwate, an palan de dyaman, de lò, de min gaz, uranium, chabon pou fè bagay elektwonik, se sèl Ayiti ki plen richès ki poko janm eksplwate. E a nenpòt kèl moman gen yon twazyèm gè mondyal ki eklate, peyi pral kraze, richès yo pral fini, Ayiti ap vyèj. Se sa k fè ou wè Ayisyen, yo pa vle wè blan nan peyi a, yo pa vle wè minista ankò nan peyi a, yo pa vle wè lòt nasyon etranje, epi tou ap pase mizè, paske yo konnen lè blan vini, l ap vin eksplwate richès ki gen nan peyi Dayiti pou pote y ale. Pèp la pa vle bare dosye blan an. Wè, malgre y ap pase mizè, yo pa aksepte liv yo pi a bay blan vin antre, vin fouye, fè sa yo vle. Ayiti gen anpil richès, medam e mesye. Antouka, n ap swiv, n ap wè kòman sa ap fini. Genyen e. Chèf la NASA e amerikèn, lajans spasyal amerikèn medam se mesye, nou konnen ki toujou gen misyon e ale dan lespas, al mete satelit pou kontwole dan lespas, e al mete zam, al mete misil anlè, mete dwon, anpil bagay pou kapab kontwole dan lespas. Ebyen. Chèf lanaz amerikèn nan fè konnen ke yo pral pati, yo pral ale nan lalin pou yon misyon byen detèmine. Men kisa yo pral fè anlè a medam se mesye lè yo rive nan lalin nan? Donk yo gen entansyon pou yo kapab konstwi anlè a, yo pral konstwi nan lalin, yo pral fè mèvèy. Ou wè sou latè, yo fè anpil bagay ki bèl, yo fè anpil bagay ki bon sou latè. Donk yo fè konnen ke yo pral konstwi nan lalin nan pou nouvèl jenerasyon k ap vini apre nou yo kapab ale abite. Si tout fra latè ta pran dife, latè pa ka kenbe moun ankò e planèt tè sa pa kapab kontinye pou moun ap viv ladan. Ebyen ameriken gen plan pou yo konstwi nan la lune pou al konstwi de vilaj anlè ya kote pou yo al abite epa pou mwen avèw non pou yo wi pou milyonè parèy yo wi si tè sa ta gen pwoblèm kòm li te inonde deja men li pap inonde ankò Jan sa te pase sou tan Noye, ebyen, kòm latè ap pran dife, ap pran dife, pa, pa bliye gen peyi, e, gen Kiba, gen Lafrans, gen Brezil, anpil peyi nan mond lan ap pran dife, latè ap pran dife. Pandan se tan sa, chèf la NASA amerikèn nan anonse yo pral konstwi nan Lalin, kote pou yo abite etènèlman, kote pou yo viv etènèlman, dapre sa yo di. Ou konn sa ki bèl nan listwa? Lèzòm tèlman ap prepare, yo pè lamò, yo pè jijman dènye a, men yo pa janm prepare tou apre lamò kote yo pral pase letènite yo. Paske nan Ebre li di tout moun gen pou mouri, Ebre 9 vèsè 27 si m pa twonpe di, tout moun gen pou mouri yon sèl fwa apre sa se le jijman. A bon, ou menm frè m k ap gade m la a? Ou gen pou mouri yon sèl fwa, apre sa se le jijman. Kit ou dakò, kit ou pa dakò, se la rezon pou lakèl m ankouraje w fè di byen. Pa fè mal. Menm si moun fè w mal, ou menm pa fè y mal. Moun ap touye moun pa w, ou menm kite l, pa, pa y touye moun, pa y, pa y tranpe men w nan san. Li pran telefòn ou, di adye. Kite l, lavi pa fini. Pa touye moun, pa fè mal. Paske nou pase, y ap pouswiv nou. Tout sa w fè nan kò sa sou tè sa, w al jije pou tout. Men lè w fè byen tou, w al rekòlte byen. Medamzye mesye, antouka, n ap swiv pou n wè sa k ap pase. Èske se tout bon yo pral konstwi nan lalin 2 vilaj? Kote pou moun abite. Lèzòm tèlman manke konesans, yo gen konesans yon pati, men yo pa panse a apre lamò ki sa k pral pase. Apre lamò, sa k pral devni. Medamzi mèsi. E gen moun ki met nan tèt apre lamò tout è fini epoutan e pa vre. A, izo Ayiti kounya la, lanmò san jou, babekyou, vitelòm, ki fè tout sakrifis sa yo, ki mete san moun deyò, al ou menm ki mache nan chemen dwat, chemen verite ak pa fè mal, pou n al menm kote apre lanmò? Èske ou panse konsa? Pou n al menm kote? Nèg yo pase tout tan yo ap koupe kou moun. ap vyole moun gade la fwa dènyè nèg nèg 400 mawozo yo mete dife sou 3 sou 5 moun men sa ki pi enpòtan se manman ak 2 pitit la ki brile pou nan yon menm kote a non anben si nou pa yon menm kote medam e mesye pa gen efò nou bezwen fè ankò nan vi a nou pral menm kote non apre la mò se le jijman medam e mesye m renmen nou anpil m tap prezante nou enfòmasyon sila yo pou sa kap pase. E nan mond lan, yo enpòtan ou dwe konnen tou, men sa ki pi enpòtan, se prepare lavi ou, si lanmò vini, pou ale ak Jezi. Si lanmò vini pou pa regrèt, e, m pa kont aprè m al nan lanfè, men paradi egziste. Le mal le byen tou de egziste, Bondye egziste, satan egziste. M renmen nou anpil ou sou Mondyal Enfo 9, m ankouraje nou pase pandan nap sipòte m fòm di nou sa kap bon pou nanm nou tou aprè lanmò. Orevwa babay, si w renmen nou e ou renmen travay la, abòne pataje videyo sa e toujou konnen a chak fwa w ede yon ayisyen se Ayiti w ede avanse. Babay.